Hey mes amours Koman nou ye jodi an? M espere nou anfòm, m espere nou byen E m espere nou beni jan mwen menm mwen beni Ok So m anfòm, mwen menm trè byen M di Bondye mèsi pou sa Humm Hehe Nou konn sa li ye deja non se fun vab vab e la fab sou tout rezo sosyo depi ou ta renmen pase pou al banm love lan kèlkeswa kote an sou tiktak sou instagram facebook nou ka jis moute epi ou klike fun vab vab e la fab epi nou epi tout sa m fè ap moute ok paske m pa gen anyen m fè m kache e pa bliye pou nou kontinye pataje videyo yo kontinye like kite kòmantè nou pou nou dim sak sa nou sa kap sa sa nou panse sak tonbe anm pou nou dim pou nou menm jan map ban nou konsèy lan pou nou menm tou si nou gen kèk ti konsèy nou ka ban mwen pou nou ka ban mwen e kèlkeswa moun ki kite yon kòmantè menm si wè m pa reponn m apresye kòmantè a e si son konsèy ou ban mwen mwen pran konsèy la ok mwen pran konsèy la mèsi anpil mèsi bokou. Bref umm pa bliye lè ya preske rive edem priye ok pou pou akouchman an poul ka pase byen gras a Dye pou tout bagay ka pase anfom pou nou ka wè peti prens nou pral fè an pou nou ka avek li chak jou map fè video paske m pap ka kitel dèyè umm m paka rete tann poum wè pitit lan anyway sam pot pou nou jodi an. E bon gwo bagay. Jèn fi jèn gason mwen yo, mesye mesye dam mwen yo, waw mwen pote yon ti konsèy pou nou jodi a. Ki konsèy li ye? Depi wap pale yon fi oubyen wap pale yon gason, yon gason vin koze avèw oubyen wap koze yon fi. Ou wè moun sa depi sa lap diw tout sa lap diw Lap diw se bon moun Ou m son bon gason m ka fè dyòlè pou tèt mwen m son bon gason M konnen m bon ou byen fanm nan ap fè dyòlè dil bon Pa rete kouri Ou mèt kouri Paske si gon bagay m aprann sèl pa janm vante tèt yo dil sale se lè kounya manje a fin sale wap di oh epa sèl la te sale depi w ap pale a on moun oubyen on moun vin pale avè w moun sa ap fè dyòlè pou tèt li lap di w l bon lap di w l ka fè sesi l ka fè sela li bon men sa l ka fè l konn kòman pou l okipe fanm oubyen l konn kòman pou l okipe gason Kouri dèyè moun sa, pa rete. Si w te gen tenis lan pi yo retire tenis lan pou w ka kouri. Pase ou wè si w antre nan relasyon a moun sa, se ou menm k ap wè l. Si w antre nan relasyon a moun sa, se ou menm k ap wè l. Pase se lè sa w pral dekouvri ki valè defo, ki valè mès moun sa genyen. E lè sa w pral dekouvri ki jan de moun. ou antre nan relasyon avè pandan se tan sa w te tande oh m son moun m ka fè dyòlè m ka no pa rete m di w pa rete jan m di nou chak jou kèlkeswa sa m pote pou nou n sou chanèl lan la se esperyans yo ye se esperyans yo ye Mwen toujou vle pou m pataje l ansanm avèk nou konprann? Pase si si si nou youn pran nan kou a lòt la pa ta sipoze pran nan kou a. So se sa m pot pou nou jodi an. Pa tande depi w ap pale yon moun oubyen yon moun ap pale avè w antanke yon jèn fi ou wè gason sa ap fè djòlè pou tèt li l ap di w o men kòman l konn okipe fanm li ka fè sesi li ka fè sela o se bon moun li ye l konnen l bon pa rete. Sitou gen de laj moun nan ladan moun nan ap kanpe devan pou lap diw l bon l sesi l sela ou konn sa pou met lan pou ta met lan tèt ou epou ta met lan tèt bon lan laj ou ya ou bon konsa epou pou kont ou lan laj ou ya ou bon konsa epou poko ou pa janm gen yon fanm ou lan ka ansanm avèk li lan laj ou ya ou bon konsa epou pa marye se sa pou met lan tèt ou se pa tande sa moun nan ap di an epi ou menm ou tou avèg de sa moun nan ap di an pase moun nan ap di l bon epou foure kòw anba l. Depi yo pran non sèl soulye. Ou pap konn kote pou fè lè w tonbe lan relasyon sa. Pase moun sa tèlman konn gen defo. Moun sa tèlman konn gen defo l tèlman. Epi ou konn sa k pi rèd lan istwa moun nan gen defo l gen mès sa l pa konnen si l genyen l. Li pa konnen si l gen defo a l pa konnen si l gen mès. Mwen m toujou di w moun sa lè m pale avè w m di w wè mwen menm m chaje defo. But si w konn kijan pou w konpòte w ansanm avèk w ap viv ansanm avè m, w ap fè tout letènite ansanm avè m. But mwen m chaje mès. Pa gen moun sou tè sa k bon. Tout moun gen defo. Ou gen dwa fè efò, but ou pa ka bon. Ou pa ka pa gen defo. Tout moun gen defo. Koman yon moun fè kanpe devan m pou l ap pale avè m l ap di m li pa gen mès, li pa gen defo? Koman w pa gen defo? Bon menm si w pa, nan lespri w pa ta konn ki defo w genyen, fò w met lan tèt ou w gen yon defo kanmenm. Ou pa gen defo moun pa ka ret kote w. Ou pa gen defo ou pa ka gen zanmi. Epi w ap di w pa gen defo? Koman w pa gen defo a? Moun pa gen defo e konsa yo konn ye? Hey! Hey! Simi si trouble! Simi si trouble! Ah ah! Wap vante tèt ou an m sesi m sa epi lè w vin lè w vin nan relasyon moun sa ou chak jou ou oblije met men sou tèt ou wap panse ou di kèt mesye m poko janm wè moun gen defo l gen mès nan eta sa pase moun nan pa gen konsyans li pa konnen si l gen defo avèk mès yo kounye a ou konn sa k vin rive w lè w tonbe nan relasyon moun sa e ou menm ki vin parèt pou bèt nwa. Demon an se ou menm li ye, se ou menm ki dyab lan. Se ou menm ki gen, se ki, defo yo se lakay ou li ye, va lakay li. Si w di moun sa a, tèl bagay tèl bagay sa a se yon defo li ye lakay ou, li di non li pa yon defo. L ap goumen avè w, l ap di w li pa yon defo. Li pa yon defo. Kounye a se ou menm ki gen mès la. Tout mès yo se ou menm li kouvri. Se ou menm ki vin demon an, se ou menm ki dyab lan, se ou menm ki gen tout pwoblèm nan. Men ou wè lè w lè w lè w ap di lè w lè w fè moun wè w nan fason sa pa okipe w pa okipe w avan lontan tout moun ap wè mès la lakay yo tout moun ap wè defo a lakay yo epi lè sa ou konn sa moun nan kounye a li vin fè wont sèvi kòlè non gen moun ki sanwont gen moun ki sanwont anpil gen moun ki pa gen nen. Pè map mwen di sa gen anpil jèn fi anpil jèn gason ki pa gen men ki pa gen ki pa gen vizaj yo sanwont olye yo fon bagay yo gon mès lakay yo pou yo ta travay pou yo retirel yo ta pito fè wont lan sèvi kòlè oubyen yo di wont se volonte e si yo vle wont excuse me are you serious e si w vle wont Haa ooh Pa rantre tèt ou la Depi ou wè moun ap pale avèw lap fè dyòlè lap diw l ka fè pou ou Lap diw se bon gason l ye Li sesi sela se yon fanm genyen nan menl Ou pap gen pwoblèm Kouri pou moun sa pa rete Se sal konsèy sa m ka pot pou nou Pase se yon trap li ye Ok Se yon trap li ye Depi ou rantre tèt ou ladanl Menm jan ou sourit Wap tou rete nan trap lan. Ou konn wè lè otan pèlen pou rat? Epi rat la antre tèt li epi bal la kanbe l krip! Se sa k ap rive w. So pou sa pa rive w, kale je w. Jèn fi, jèn gason kale je w. Moun nan pa sipoze ap fè dyòlè pou tèt li. Se pou lè w avèk moun nan, pou w wè tout kalite yo kay moun nan e ou pou ap fè dyòlè pou moun nan. E ou pou ap fè dyòlè pou moun nan, e pa moun nan k pou ap fè dyòlè pou tèt li. Se w kouri. Si w tonbe nan yon sitiyasyon konsa, si w wè devan w yon moun k ap pale konsa devan w, kouri, pa rete. Paske l p ap bon pou ou. Ok? Se sa m te pote pou nou jodi an. Espere ke nou satisfè. Kite kòmantè nou. Kontinye pataje. Like. Epi, si w ap gade ou poko abòne, silvouplè fè sa kounya. Li enpòtan pou mwen, l enpòtan pou chanèl lan epi l enpòtan e pou fon lòt moun, yon lòt zanmi w oubyen yon fanmi abòne a chanèl la, konsa ti konsèy yo ap ede len, l ap ede lòt, l ap ede nou tout. Epi sipò nou nou menm ap ede m ok. M renmen nou, m renmen nou anpil. So rete beni, rete blessed. Se te Fann Fab Fabela Fab nou konnen sa l ye deja. Eh eh eh eh ok bye bye.